Ok mesi anpil map salye animatè biton Joseph J avèk tout staff li e mwen ap salye tout oditè emisyon alèt wouj alò se yon plezi pou mwen paske mwen avèk nou aktyèlman e mwen se Marc John Louissigny reprezantan ayisyen Jalabacoa Constanza an repiblik dominikèn. Mwen vini pou m pale sou non tout Ayisyen Repiblik Dominikèn, espesyalman le lidè Ayisyen ki akonpanye m halabakwa Constanza nan chak rejyon ki kapab pèmèt ke travay m ap fè a gen plis fòs e plis pwa. E mwen vle pale egzakteman sou sitiyasyon popilasyon an Repiblik Dominikèn. Rezon ki pèmèt, ki pouse ke mwen pale sou dosye sa a, Sa se bi sa ki pèmèt ke mwen mwen nan Aledwouj aktyèlman. Se paske mwen fin analize rankontre Ariel Henry, Mesye Ariel Henry avèk Mesye Luis Abinader le prezidan Repiblik Dominikèn. E mwen, aprè tout analiz syantifik mwen fin fè sou foto yo, E sou souri Mesye Louis e Mesye Ariel Henry mwen vin santi vrèman vwe popilasyon an nou mele. Sa se moman kòmsi pou nou louvri zye nou epi pou nou kòmanse di nou pa kapab ankò. Paske nou rive nan yon espas kote ke pèp ayisyen nou pa kapab ankò. Sensèman nou pa kapab ankò. Se kòmsi goumen nasyon nou yo, zansèt nou yo te fè sa pa itil anyen. Sitiyasyon Ayisyen ka pase ap pase kounya la li pi difisil pase sa k te gen avan 1804. Mwen pral montre nou kote ke non sèlman Ayisyen yo ap rele ann Ayiti yo antre Repiblik Dominikèn, nèg Ayisyen yo, lidè nou yo pèmèt ke yo ap rele ankò ann Repiblik Dominikèn. Mwen pral ban nou kèk egzanp sitiyasyon ke nou ap pase. aktyèlman la. Pandan Mesye Ariel Henry, avèk anpil respè Mesye Ariel Henry, Minis Ariel Henry, eskize m si m lonmen non, men se la demokrasi ki pa, m pa gen dwa pou m derespekte w men m oblije lonmen non. Eskize mwen davantaj. Aprè tout souri sa yo avèk Mesye Ariel Henry, avè avèk Mesye Luis Abinader, ou bliye si gen fanm ansent k ap mouri nan machin migrasyon isit la aktyèlman, Ou bliye si gen moun ki sibi pa aksidan imigrasyon frape yo ay frap anba machin imigrasyon yo pran ou jan ou ye a mete yo nan machin bote yo an Ayiti lè yo rive sou fontyè a pa gen pes stabilite pa gen pa gen pyès strikti ke nou genyen lidè ayisyen dan le dan limigrasyon ayisyèn pou resevra imigran sa yo ki sòti an Repiblik Dominikèn se kòm si se te dè bèt sovaj Lòt bagay, aprè tout souri sa mesye Ariel Henry, ou pa fon analiz pou l konnen menm si yo yon moun ki akouche nan lopital piblik koulye a Repiblik Dominikèn, aprè 3 jou bon man egziyat li rive pou l al lakay li se nan machin imigrasyon l monte. Aprè sa ou vin ri nan nivo sa. M ap di nou yon bagay byen, kote lide nou ap peze nou, pèp ayisyen, Si sitiyasyon an kòmanse konsa apre 5 an ankò nou pap egziste kòm pèp ankò. Tande byen, gen yon, gen, gen, gen tout mwayen pou montre nou kote pèp ayisyen ap soufri. Premyeman 1. Yon paspò ayisyen koute 200 dola ameriken an Repiblik Dominikèn. 200 dola ameriken an yo pa menm ka jwenn li menm. Dezyèmman, m pap ka dekòtike tout bagay. Dezyèmman, File ki pi fasil pou moun yo ta legal la se yon green visa touris. Green visa touris la anbasadè a pibliye yon nòt. Visa ki pa twò twò ijan se yon mwa 200 dola ameriken. Sipè ijan 225 dola ameriken. Li pibliye sou tout rezo sosyo an Ayiti, su le plan nasyonal, entènasyonal. Alò lòske w pale rezo sosyo, li gen kaktè entènasyonal, tout moun ap viv li, yon grenn viza dominiken nan figi konsil ayisyen an, e imigrasyon ayisyen dahabonn ke yon grenn viza koute 500 dola vèt ameriken. Pi chè ke viza Etazini. Anbasadè pa di anyen, minis afè etranjè pa di anyen. Loske Claude Joseph louvri bouch li pou l di yon pawòl banal, san sans, ki pral fè gouvèman dominiken an pran de desizyon sevè pou pou rann 15 vil mil ayisyen soufri avèk vye deklarasyon san sans ensanse moun san tèt, san kràn fè, se kòmsi Repiblik Dominikèn se notre trèritwa. Ayiti te okipe Repiblik Dominikèn, sa se pawòl ensanse. But wi m konnen sa. Men sa se, sa pa gen anyen pou l wè avèk sitiyasyon ke nou menm nou fin kraze yon peyi, kounye la n ap fè konprann fè vye deklarasyon ensanse pou konpare nou avèk paradi sa ke lidè dominiken yo fè pou Repiblik, pou Dominiken, kounye a nou vle rantre isit la pou nou vin kraze l fè vye deklarasyon ki pou sa pou nou louvri zye nou sou yo. Pou nou pale sou yo, nou pa pale sou yo. Si yon jou, si, si nou bezwen pale, pale sou sa ou map di la mesye. Paske m santi nou san konesans. Alò, je se pa, sensèman, m pa konnen se paske la Bib di konsa, epi m pa konn si se paske nou pa kretyen. Paske map gade nè, lidè sa yo, nou san konesans. Nou san kapasite, nou san kapasite mesye, sensèman. Kapasite diplomasi, politik, pès nou pa gen kras kapasite. M pap, eskize m si m deranje nou. M pral kontinye ankò lòt rezon. Twazyèmman, mwayen ki genyen pou Ayisyen yo legal isit la se gouvènman an di pou yon Ayisyen legal fòk gen yon patwon ki ba li yon yon kontra de travay dabò, pou l pase nan ministè de travay ansanm avèk li, pou yo legalize l, ki sa vle di anrejistre nan byenèt sosyal. Avèk kontra sa a, l ap kapab fasilite jwenn yon viza de travay ki koute 925 pèso konsa. Pa egzanp, avèk viza de travay sa a, ou gen yon tan devan w pou w kapab aplike pou pou fè tout sa ke w ap gen bezwen yo, Aprè 90 jou, y ap, lè w fin mete yo anndan nan imigrasyon, aprè 90 jou pou yo ba w yon pèmis de trabajo. Men fòk ou gen yon patwon ki ba w yon kontra de travay. Kontra de travay sa a pral anrejistre nan nan Byennèt Sosyal la, nan Biwo di Travay la. Tout patwon sa yo n ap gade la a, si n kapab mete kamera a, sèl patwon sa a, Constance sa a, ki genyen 180 Ayisyen ap travay avè l, sèl sa a. Alò, m pale de, mwen reyini isit la 250. Milyonè, patwon dominiken, ki gen dè ayisyen kap travay ansanm avèk yo poum di yo pou yo prete ayisyen yo kòb pou yo fè paspò paske yo pap kapab jwenn kòb pou yo fèl. M pa prezidan de la repiblik, m pa anbasadè non pli, ni m pa konsil. But sim kap fè sa, tout sa yo se pou moun Halalako a, sa yo nap gade la. Mwen gen plis ke 6000 dokiman ayisyen nan biwo m. But sim ka fèl avèk kolaboratè ayisyen m yo ki isit la lide m genyen isit la but sim ka fèl anbasadè a te ka fè plis ke sa minis afè etranjè a te ka fè plis ke sa m pa bezwen pale w de prezidan. M pa konnen ki pou ki rezon nou si mechan pou pèp ayisyen kap kriye chak jou pou timoun yap depòte Pou imilyasyon yap pran, mete ayisyen yo deyò ap dòmi nan konstriksyon pandan sa ke nou menm nou pa gen yon sikti an ayiti. M santi pèp ayisyen ap kriye. M pap ka di tout bagay. Bon se te yon plezi mèsi anpil Button Joseph. Bon moun ki ta renmen antre an kominikasyon avèm pou plis detay Jounalis oubyen sitwayen, rantre kominikasyon avèk mwen nan 8 29 3 30 14 79, se zanmiw John Mac Réussi ankò map di sa, e mwen gen yon nouvo chanèl kem pale de yon nouvèl Ayiti, se Johnmarc TV, JOHNMARC TV, nou kapab rantre nan chanèl sa mwen apèn louvri l pou nou kapab pale de devlopman Ayiti. Nou menm ki kwè nan yon lòt Ayiti al rejwenn mwen sou chanèl sa, pou ke nou kapab diskite devlopman peyi a. Tout dyaspora vin kanpe ansanm avèk mwen pou yon nouvèl Ayiti. Mèsi anpil.